Kounya ann gade Ariel Henry, kretyen advantis. Mwen m pa konnen sitwayen an onètman. Sofke m sonje premye asyatik Gon moun ki te konseye m al wè newològ la. Mwen sonje lè Jovenel Moïse ap fè de chwa, li te kominike avèk kèlke moun. E nou te bay menm repons lan nou pa konnen Ariel Henry. Sof ke li te minist enteryè, minis afè sosyal. Sonje m toujou di nan mikwo sa moun pa konn moun ou konn tèt ou eske m rekonèt Ismael Valestin wi eske m konnen aksyon ke lap poze non eske li menm li konn aksyon ke map poze tou non on se rankont nou diskite nou wè e sa menm rive nan on koup. Chak moun gen dwa gen afè pa yo ap regle youn pa konn lòt. Men sa ki sèten se ke Jovenel Moïse te chwazi Ariel Henry. E Ariel Henry vin premye minis. Ariel Henry n'était pas un ami. Li pat zanmi Jovenel Moïse. Li pa t zanmi Jovenel Moïse. Men jodi a, Jovenel gen dwa poze tèt li kesyon kote l ye a, men misye pa t zanmi m, li pa t oblije ènmi m tou. Se petèt sa Jovenel Moïse kab di jodi a. Tankou m te toujou di tout moun. ki pwòch mwen epi ki toujou ap poze m kesyon sou monchè sa w panse de lanmò Jovenel Moïse, m te sèlman di moun nan men m a tèt ou pa pale de lanmò Jovenel Moïse. Men m ak tèt ou pa pale de lanmò Jovenel Moïse. Men m ak tèt ou pa pale de lanmò Jovenel Moïse. Lanmò Jovenel Moïse fè nou mal anpil. Dayè se se on moun ki mouri an. Men tou se prezidan peyi a ki mouri nan kondisyon sa l mouri la. Koneksyon ki touye Jovenel lan li gwo, l anpil. L anpil. L anpil. E m regrèt Gabriel Fortuné pa la. Koneksyon an anpil. E moun yo sou teren an, yo la. Yo okipe de fonksyon toujou anndan peyi an. Yo gen fòs. An n kontante nou de sonje Jovenel Moïse. Men kanta remonte sou dirèkteman pou w'ap di men kiyès men kiyès, se vre ke la repiblik gen de moun ki ka gen sispisyon sou de moun, men pou gon ankèt an bòn e di fòm ki mennen pou ke finalman moun yo vin reponn a zak sa ke yo komèt la, pe pwobab pou n pa di ke. li pap janm fèt. Boukante la pawol.
Badio non lap site kote badio kot misye ye ki kotel ye John Joel Joseph kotel. Adye Jovenel Moïse. De fèt Ariel Henry se le premye minis. Lè yo di de fèt lan sa vle di sa yo rele defakto a. Paske se li k la. Ariel Henry jodi an konvoke yon konsèy de minis. anndan konsèy dè minis misye a te gen 2 pwen. Pwen 1, akò. Pwen 2, revokasyon minis jistis lan, revokasyon sekretè jeneral konsèy dè minis lan, revokasyon komisè gouvènman. Misye ranplase Moun ki pral ranplase minis enteryè a selon sa l di se minis minis jistis lan se minis enteryè a. Moun k ap ranplase sekretè konsèy dè minis lan se Josué Pierre Louis. Tout moun konn relasyon Ariel genyen avèk Badio. Nou te konn sa deja. E Gary jodia ba ou enfòmasyon. Gary Pierre Paul Charles est un type extrèmement intelligent. Tout moun konn sa. Misye ba ou enfòmasyon jodi an e l jwe. E an lye e plas li alèz pou l bay enfòmasyon an, li kondisyone l kareman. Je connais Gary Pierre Paul Charles. Dayè, m sonje lè Gary ap kite Signal, 2008, se mwen k ranplase Gary. Sa vle di ke je connais l'homme. M konn fraz li yo, m konn mo yo. E yo nan nèg lè l ap fè emisyon, m ap gade chak grenn mo l ap di yo, m gentan wè l. Misye di, m ap site. E si Badio e li ki ta pral vin chèf sekirite primati? J'aime Gary Pierre Paul Charles Merci Gary Epi m voye yon tèks pou li m di l Gary ou fèk sot ba w enfòmasyon la M di Gary ou fèk sot ba w enfòmasyon la Enben gari ann tou pati esi a. Nou pral nan esi a, n ap toujou kenbe esi. Nou pa responsab si n di esi. Dayè, se kòmantè e analiz n ap fè. Nou pa pale de enfòmasyon. M ap tou pati nan si w la. E si lè Badio fin kite ka Jovenel la li te pase Montana wè Ariel? E si li te fon ti tan ka Ariel? E si yo di Badio ann deplase lapolis Deyo fò n fè yon jan pou n sere w E si pandan y ap deplase a Badjo yo disparèt Badjo oubyen yo elimine l E si Nou toujou nan e si Emisyon Boukante Lapawòl e p yon emisyon nouvèl li ye M ap toujou sa. Boukante Lapawòl.
Demen maten tann Blèz Tout sa Blèz dwe di nan jounal 5 è a se levanjil Men nan yon emisyon danaliz On emisyon dopinyon konsa e si a yo pèmèt ke animatè emisyon an ka fè kesyonman. A vle di se sa e sak fè yo di on moun lè wap bay jounal ou pa kòmante jounal lan. Jounal pa kòmante. Ou pa gen pou fè kòmantè nan jounal. E pa mwen k pou aprann ou sa matant. Ou pi gran. Jounal pa gen kòmante. Pa gen kòmantè nan jounal. Ou vin bay jounal, redaktè a remèt ou jounal ou. Chapo w nan men w. Ou annik li sa w ap li a epi w anonse bapap. Pa gen okenn kòmantè.
Pa gen afè pèsonèl ou pou pase nan jounal. Sa pa egziste. Ou bay lè Blaise ap bay jounal le maten la mwen menm se toujou yon plezi Blaise vini avèk ko ko prezantatè l nèg yo vini Marseillan fin byen kòdone jounal la chapante jounal tout tèks ekri yo fè lòg epi kounye a preparasyon son fèt epi kow jounal lage san kòmantè ou pa gen pou w kòmante l. Ebyen sa kap yap eksplike w dan la près la wi bagay la vin gaye nèg la fè opinyon l pase kòm yon nouvèl li pa ka konsa swiv sa ou wè louko gon bagay li twò fò li menm enfòmasyon menm si dèfwa w ap kouri dèyè enfòmasyon tou wi w ap chache l eksetera men l toujou se enfòmasyon enfòmasyon. Se pou l fè diferans lan ant petèt de analiz, de kòmantè ke l te ka fè sou yon sijè oubyen de opinyon ke l apwomèt sou yon sijè, lè l rive nan faz enfòmasyon li tou di w se enfòmasyon. Mwen misye an nou fè l le kontrè, tout gaye nèt, youn antre nan lòt. Epi wa tire sa w vle a ou menm. Ariel Henry deside batay paske ekip li a di Ariel gen de moun fò w retire otou de ou. Sepandan, anfèt, Ariel kòm mwen menm advantist di setyèm jou, le mechan fè kwa fè toujou une œuvre qui le trompe. Si w ap revoke misye, ou pa ka pran bòfrè John Joel Joseph pou mete l kòm sekretè konsèy dè minis. Ou pa ka fè sa non. Y ap chache John Joel Joseph pou rele bòfrè l, ou bay bòfrè l pòs sekretè jeneral konsèy dè minis. Ou pa ka fè sa.
Chalmas ala kote gen koze papa. Ou pa ka fè l konsa. Ou pa ka fè l konsa. Eske Ariel Henry ka revoke moun sa yo? Non. E se sa k fè w wè genyen ti presyon sa a ke yo moute al bay kay Sekretè Jeneral Pale Nasyonal la paske sèl Sekretè Jeneral Pale Nasyonal la gen dwa se li menm tout dokiman se li yo remèt li se konsa l fèt yo ba l dokiman epi li menm li transmèt li bay près nasyonal. Premye minis lan pa gen rantre l, gen 2 moun ki ka fè sa, se sekretè jeneral palè nasyonal lan avèk minis komès lan ki li menm toujou genyen de nòt, de bagay k ap soti nan sa ki gen awè avèk komès ki kapab dirèkteman ale la. Men okenn lòt ministè pa ka fè sa, fò w pase pa sekretarya palè nasyonal lan. E sa k fè kounye a y ap bay Sekretè jeneral Palè Nasyonal la presyon pou l kapab pibliye. Si pa gen yon arete, Ariel pap kapab revoke moun sa yo. Fòk gen yon arete pou sa. Men nan kisa peyi a. Sof ke sa m ka di mesye minis yo revoke yo, minis yo revoke yo, m ap di yo sa. Si yon nèg ka gen kontak yon nonm ki asasine yon prezidan de la repiblik enben ti minis sa yo blag. Antouka mwen peyi an pa bon. Sitiyasyon an pa bon nan peyi a. E a remake, gen de bagay ki pa enpòtan pou gouvènman sa a. Sa k pase nan Sid la pa enpòtan, sa k ap pase nan lari a lout pa enpòtan. Avè m pale ak ti lapli ki di m ke yo gen yon bon ti tan depi ke yo te bay Leta, yo te bay yon ti chans nan afè kidnaping nan, men se de sa ke yo viv. Yo pap travay, yo pa gen lajan, se de kidnaping nan ke yo viv. Yo oblije reprann. E yo reprann. Sa vle di tout zòn Matisan nèt, pran Matisan rive tout blòk Avni Kristòf, zòn sa a, e zòn Gran Ravin li ye. Pa bliye m tou di n, Gran Ravin divize an 3 pati. Gen yon baz se Krisla, se, ekskize m, gen yon baz se, se Ti Lapli. Gen yon lòt baz se Kilik, epi gen yon lòt baz se Bougòy. Sa vle di ou gen 3 gwoup k ap fè kidnaping nan blòk sa a. Lè yo pran w vre, se pa se pa fòseman se ti lapli ki kenbe w, gendwa se nan baz Kili ou ye oubyen nan baz Bougòy ou ye. Oke. Bougòy opere nan zòn anba yo, sa vle di ke n ap pale w de blòk Matisan w tou file monte vin nan baz li. Kili pran nan mitan, sa vle di ke li pran zòn pa egzanp Katriyèm Avni, Twazyèm Avni lè yo pran moun la. Epi an tou pti pe pli wo, lè yo pran w la se ti lapli. Zòn Avni Kristòf, zòn sa yo eksetera, yo file monte avè w. E kidnaping nan li desann dèfwa nèg ou desann jisk anba channmas eske vilaj ou kòmanse reprann kidnaping nou pa gen enfòmasyon sou sa piske yo te di n ke izo te fon ti deplase m pa konn si izo tounen lè nap pale de izo nap pale de Johnson Andre nèg bomon m pa konn si misye tounen men te misye te fon ti deplase. boukante lapawòl. Sa vle dire ke pandan kidnapping nan ap moute la epi nèg chita yap reflechi sou separasyon pouvwa. Pandan ke le Sud, le grand Sud an difikilte, demen ap fè on mwa ou pa santi gouvèneman an prezan dan le grand Sud, sa pa vle di anyen pou yo. Tandis ke G9. ap frape seryezman dènyèman Jenèv ba yon ti trèv men yo bal reprann enben pa gen moun ki janm ap reflechi pwoblèm paw tou sa se poum di n kisa tout lit tout konba kap fèt la se pou la priz di pouvwa ou la konsèvasyon di pouvwa kèl pouvwa pouvwa pou bay ki rezilta. Pouvwa pou fè ki sa? Pouvwa pou la gestion de la corruption, se sa l ye wi. Pèsòn moun pa ba w regle anyen pou yo. Toujou aprann sa, sonje sa. E lè si vre, pa gen moun k ap regle anyen pou moun nan Nip, pa gen moun k ap regle anyen pou moun nan Grandans, pa gen moun k ap regle anyen pou moun nan Sid demen ap fon mwa. Se pa sa k enpòtan pou pèsonn. Sa k enpòtan pou tout moun se la prise du pouvoir. Quand on est au pouvoir, menm si nou pa bay rezilta, n ap toujou genyen yon machin blende ki pou nou, n ap toujou genyen yon bakòp, n ap toujou genyen yon lajan pou dezyèm rezidans chak mwa, n ap toujou genyen salè nou, kit nou bay rezilta kit nou pa bay rezilta, n ap toujou gen frè gaz, n ap toujou gen pèdiyèm. Sa vle di ke m pa pa poze m kestyon. Sa k enpòtan mwen fò m sekirize tèt mwen. Le pouvoir li pa gen anyen a wè avèk sèvis. Dayè moun ki merite sèvis yo pa menm konnen ke fòk yo egzije yo ba yo sèvis. Jodi a nèg ap fè akò. Tandi ke genyen yon gwo fòs sou teren an yo neglije. Je nèf. Yo neglije yon lòt fòs ankò ki se 400 mawozo ki pran plèn nan pou li. Bon, gwo enfòmasyon yo di m ke jodi an nèg yo fè demonstrasyon ankò anba a, m pa konnen, verifye pou mwen. Kòmsi le pouvwa an swa, sekirite nou pa vle di anyen pou yo. Men nèg di w y ap reyini pou jwenn pouvwa. Kòmsi l fasil konsa. Nèg ap reyini pou fè akò. Poukisa? Pou anyen. Mwen trè apresye ke Youri di l gen yon plan pou kesyon anti gang nan. Men, tankou m di, Youri te ka eksperimante yon bagay Raboto. Gad sa k ap pase anba a. Hein? Antouka jodi an, ban m di nou yon bagay. Je konpran la pozisyon de chak sitwayen. M konn pozisyon chak. Peyi a fini, nou pa gen espwa, n pa gen anyen n ka fè. Men mwen l deranje m anpil. Piske m ap anime yon emisyon nan nivo sa. Tout moun kwè chak swa Guerrier Henry Ismael Valestin Boukante Lapawòl gon mesaj, gon levanjil ke yap pote la. Boukante Lapawòl. Nou gen randevou sa chak swa. Dezole de voul dir, nou menm tou n gen de pwoblèm pa nou. Chak swa w vin pale. men wap tann rezilta a wap tann reyaksyon moun yo m pa jwenn anyen kòm reyaksyon poukisa n pa vle reyaji di mwen poukisa n pa vle reyaji hein poukisa n pa vle reyaji jodi an gad sa kap pase anndan peyi a poukisa n pa vle reyaji. Jude Edouard Pierre nap genyen l demen si Dye ve kap fon ti koze avèk nou piske majistra yo menm yo pran de pozisyon tou fas a sa kap pase anndan peyi a notamman kesyon akò la men poukisa nou pa vle reyaji ensekirite ki mele m blakawout ki mele m tranblemanntè Se pa pou mwen sa. Pwoblèm sante, sa n ve ryen dir. Enfrastrikti, pa gen wout. Ko tout santral Jolvnèl Moyiz t ap enstale yo? Ko santral 60 megawat Kafou a ki sanse fini an? Mwen menm mwen te panse avèk larive de Ariel, se ta pral kontinite don ansanm de pwojè ke Jovnèl Moyiz te kòmanse. Kote yo? Jodi an, Ariel vin nan yon batay pou ke li kapab rale ekip inite l lan pou l kapab remèt pouvwa. Men sonje, Jovenel Moïse eli pou 5 an. E pa respè ou te sipoze gen pou misye, misye te chwazi w, li t ap senp pou kontinye sa l te kòmanse fè yo. Epi, tout akò se kouman n pral òganize eleksyon. Men map li akò a nèg gentan di w ke yo pral chanje gouvèneman an e se moun ki siyen akò yo kap bay moun nan gouvèneman an moun ki siyen akò yo se yo menm ki pral met moun nan direksyon jeneral moun ki siyen akò yo se yo menm ki pral mete pouvwa de kontwòl gon pouvwa de kontwòl yo pral mete ki genyen 23 moun ladann e men se yo menm kap bay moun sa yo. Yo pral moute on nouvo Konsèy Elektoral Pwovizwa, 30 jou apre enstalasyon Konsèy Elektoral Pwovizwa la, tout majistra k bezwen ale nan eleksyon dwe demisyone, nèg yo bezwen meri yo pou fè kisa silvouplè? Bon, on nèg bezwen meri Pòtoprens la, Valesten pou fè kisa? Hein? Mennen yo konnen kanmenm depi yo rive nan meri an, y ap jwenn yon ti kòb pou fonksyone. Menm si yo pa bay sèvis. Men nan ki sa n ye la a? Kontrèman avèk de lòt moun, li t ap difisil pou tankou gen de jounalis konn ap mande fò tèl moun ale, fò bay eksetera. Nou pa ka fè sa nan Boukante Lapawòl.
Boukante Lapawòl.
Don Kato. Don kato yo jwenn relasyon don kato te devlope avèk moun ki touye prezidan yo tou. Piske nan moman yo fin touye prezidan an, gen youn nan nèg yo Vincent ki rele don kato sou nimewo telefòn don kato 2 fwa. Bon petèt don kato tap dòmi oubyen m pa konn kote l te, l te chwazi pa reponn. remake foto Don Kato avèk Sanon. E depi w di, depi w rive sou Don Kato, ou pa twò lwen bòs la. Depi w rive bò zòn wout Don Kato, ou pa twò lwen bòs la. E plizyè moun te konnen ke te toujou gen de rankont ant Don Kato e ekip Kato e Sanon. Pastè Christian Emmanuel Sanon. Christian Emmanuel Sanon se yon moun m konnen. Dayè se te mon bòs. E te, li te responsab Radyo Vasko. Li te pwopriyetè menm Radyo Vasko. M te travay nan Radyo Vasko. Je konnen Sanon. Pa twò lontan, e, e sa ka gen 2020, m jwenn Sanon rele m nan telefòn, li di m, a mon chè Henri, kòman va ti? Fò n wè, okontrè m gen de pwojè la, fò w vin chita pale avè m, pou n ka diskite. Epi kòm mwen menm nou konn chita pale a gon kou m tou di Sanon men konbe l ye konsiltasyon w bezwen epi Sanon plenyen epi m tou pa rankontre a Sanon men si Sanon te dispoze frè konsiltasyon ke n konnen an san mil goud la m t ap chita a Sanon men l pa t gen l pou l di l a monchè se yon bagay n ap fè ansanm m di non deplasman an li gon kou paske deplase a fò w met gaz nan machin fò w abiye fò w fè tout bagay hein. Sa vle di ke Sanon te rele m pou yon konsiltasyon pou n chita pale. Yo pa janm di sa, men gen de jounalis tou ki te nan aktivite Sanon an. Kounye a, nèg gen dwa pè di se yo menm, men gen de jounalis ki te nan aktivite Sanon. Sa vle di, gen yon bann moun ki te konnen bagay la. Boukan te lapawòl.
E map mandem eske gon bann moun tou otou de Jovenel ki te konprann, ki te konnen bagay la. Men kòm moun sa yo se ekran yo ye pou Jovenel, se yo pou di Jovenel men tèl bagay, e ke yo pat gen kouraj pou yo di se prezidan sa oubyen yo te gentan gen aktivite pa yo nan men yo. Men, m pa konnen poukisa se Ariel, men Ariel ap jwe jodi. pou n konprann sa k pase jodi a. Depi lè Ariel monte a, pa bliye Ariel gen plis kontak dan lopozisyon ke pouvwa, nèg yo di Ariel fò n fon jan pou n pran tout pouvwa, fòk nou mete moun Jovenel yo deyò anndan pouvwa. Moun Jovenel yo se kiyès? Se Claude. Joseph, Minist Afè Etranjè, se Rockfeller Vincent, Minis Jistis, se petèt Minis pa pa Greta, Greta pa gen gwo pwa eksetera men fò mete l kanmenm se moun Jovenel Moïse li te ye, Minis Finans lan Patrick Boisvert e Libérus ki se sekretè jeneral konsèy dè minis. Nèg yo di fò n met moun sa yo deyò kanmenm. Paske fò n pran tout pouvwa nou. Jodi a Jovenel pa la ankò, fò n pran tout afè nou e nou t ap chache l.
E il est si vrè, gwo enfòmasyon ke m ka fè konfyans. Lè y ap eseye met manda dèyè Paul Denis, Ariel Henry se youn nan nèg ki te opoze pou sa pa t fèt.
Boukan te la pawòl paske se lekip.
Kounya mesye ki ekip Jovenel kanndan gouvèneman yo di a mesye si n pa gonfle venn nou si n pa goumen avèk Ariel lap difisil pou n ret vivan. Epi mesye yo kòmanse ap etidye de strateji, ap devlope de strateji. Kisa k vin pase? Lè yo te gen tout plan, paske yo konnen enplikasyon Ariel nan kesyon, men yo di, bann tann toujou pou n wè sa misye ap regle. Men lè yo gade tout bon vre, yo wè Ariel ap eseye negosye pou l mete yo deyò, dayè genyen presyon k ap bay a tou lè nivo, nèg yo di mesye fò n kòmanse met grif nou deyò. Fò n met grif nou deyò. E kòm yo konnen enplikasyon Ariel te genyen avan 7 jiyè a, nan dat lanmò Jovenel Moïse lan, nèg yo di w nou pral kòmanse tagèt li. E se sa k fè m mal. Li fè m mal lè m wè 2 moun nan phtk, malgre yo konfime. malgre yo konfime ke y a kèlke pa anguy sou wòch nan sa ki gen awè relasyon Ariel avèk sa k pase Pèleren an, men yo fouye tèt yo kanmenm. Gen yon nèg Vale's te konn bay pale la anpil, m kwè nèg van. E m tou ap goumen avè Alestin. M di Valiston ou pa ka fè sa. On nèg k ap pran on pèp, k ap endui on pèp an erè pou w ap ba l pale. Pa kite nèg sa debake nan emisyon. Pa kite misye vin la. Jodi a pou mwen nèg sa al siyen. Line Balthazar chèf phtk ki te di la nan Boukante Lapawòl Jovenel Moïse. pat janm phtk e nan emisyon Boukantre la pawòl ke l te di l non sèlman misye gen sèten enplikasyon men tou misye al siyen akò. Boukantre la pawòl.
Enben lè nèg yo wè sa Ariel ap vale teren yo yo vin di mesye fòn stope Ariel e yo antann yo yo fè komisè gouvèneman an fè demand fòmèl dcpj te gentan genn deja dcpj te gentan lè w wè moun ap di w rnddh di l e sa k fè la a m te di Valesten se pa rnddh ki di l se dan rapò dcpj a ki di Ariel Henry kominike avèk Badio. Apre lanmò Jovenel Moïse, li te kominike avè l avan sa tou. Se pa rnddh, se le rapò de la dcpj. E malgre sa, ou wè sosyete a pa janm di anyen. Mwen sa, ou konn sa etone m ke peyi a pa janm di anyen? Mwen apre vandredi a m panse Ariel ta dwe komsi se tout peyi a ki te dwe kanpe di misye nou pa ka pran fè sa mwen m panse sa l tap ye onètman e menm jan tou chak swa w pran plezi w ap tande m la epi m gen yon bagay ki ta rive m epi w a ki mele Guerrier Henry e konsa m tap fè l pou mwen tou. Se pa yon kesyon de Jovenel Moïse e de Guerrier Henry, c'est une question de principe. Mwen menm nan tout nan tèt mwen di mwen Lundi maten afè Ariel nou pap tande pale de li ditou ankò. Dayè menm nan menm minis ki otou de misye yo nèg ki nan anndan jodi a nan konsèy dè minis si minis lan te respekte tèt li li te sipoze fè arete misye oubyen di misye ou pap ka kòmanse pale pou gon sispisyon sou ou son chèf leta k mouri an. E poukisa ou te oblije ret Montana? Paske Montana a, la mission c'était clair ke apre Jovenel fin mouri, peyi a, moun kòmanse manifeste kontan, epi m pase yo pran Montana, epi n desann nan palè. C'était ça le projet. Epi, Madan Kòktèl kote deja ap abiye ap tann nou. Kòstim gen te, plizyè kòstim gen te achte. Mande John Joël Joseph. Mph. Jeneral Bataille gentan anonse li pral fè priyè eksetera, bèl priyè nan palè nasyonal, bèl chèz eksetera, ou konprann?
Boukante lapawòl. Pa ti koze k te gentan gen la non.